Mwen di bonjou a tout le monde ou bonswa a tout le monde, sa pral depan de kote wap tande m nan. Anben nou fè yon ti entèvansyon la tou piti pou nou pale de klasman kèk monè atravè le mond, kèk monè peyi ap itilize atravè le mond. Le pli souvan nou konn ap di dola etazinyen oubyen dola ameriken an se li menm ki ankò Klase an premyè pozisyon. Gen yon kategori yon lòt kategori moun tou ki konn vini avèk liv estèlen oubyen gen yon lòt kategori moun tou ki konn vini avèk ewo. Anben, nan moman sa li, nou seleksyone 10 monè pou n montre w kòman yo klase. Sa se yon rapò ki sòti apati de 20 janvye 2020, trè resamman la. Anben, an premyè pozisyon. An premyè pozisyon, ou vin jwenn ki se Dina koretyen an. Anben sa peyi ki itilize l, nou vin avè yo, nou chwazi monè yo, nou vin avèk peyi yo, nou vin avèk kòd deviz yo e nou vin avèk to de chanj yo. Anben an premyè pozisyon, ou gen Dina koretyen an ki sèvi an Kowet. Anben kòd de deviz li ki se KWD.

anben ou bezwen yon OMR ki egal a 2 dola 60. An katriyèm pozisyon ou gen dina jòdanyen anben ki sèvi an Jòdani anben gen kòd de deviz li ki se JOD anben ou bezwen yon JOD ki egal a 1 dola 41. An senkyèm pozisyon sa k rele liv estèlen an ki sèvi an koloni Britanik. Gen kèk peyi tou ki sèvi avèk yon ki sèvi a liv estèlen tou men ki nètman diferan de sa koloni britanik yo sèvi a kòm egzanp Ekòs e youn nan rezon tou ke lè koloni britanik pa asepte e e tip de liv estèlen ke

ki itilize l se Il Kayiman, anben kòd de deviz ki se KYD, anben ou bezwen yon KYD ki egal a 1 dola 22. An setyèm pozisyon ou gen Ewopeyen an ki se blòk ki konstitiye blòk ki konstitiye Ewòp la, menm lòske gen peyi an Ewòp ki pa itilize ewo a. Men, kòd de deviz li se KYD, ou bezwen yon KYD ki egal a 1 dola 11. An uityèm pozisyon ou gen fran swis la, ki sèvi an Swis, anben kòd de deviz li ki se CHF, ki CHF, anben ou bezwen yon CHF ki egal a 1 dola 01. An nevyèm pozisyon gen dola ameriken an ki klase an nevyèm pozisyon. Enben peyi itilize pe oubyen peyi do dola ameriken an sèv ki apwopriye se Etazini. Enben kòd de deviz li ki se CHF Sètadi wap jwenn Etazini avèk Fran avèk Swis gen menm kòd de deviz. Anben ou bezwen yon dola ameriken, m fè konvèsyon pa l la an ewo ki wap jwenn 1 dola ameriken egal a 0 ewo 90. Ay map m toujou kanpe sou rapò 20 janvye 2020 an. Ok. An dizyèm pozisyon ou gen dola kanadyen peyi apwopriye Kanada, anben ou gen kòd de deviz li ki se CAD. Anben ou bezwen yon CAD pou jwenn 0 dola 75 men pa bliye Kanada li klase an senkyèm pozisyon rezèv mondyal. Men Etazini menm avantaj monè ke l genyen sou tout lajan sa yo, gras a sipè pwisans ekonomik mondyal li, li klase an premyè pozison rezèv mondyal, ki sa m vle di pa la? Sètadi echanj komèsyal entènasyonal yo, yo fasilite an dola. Konprann? Anben se privilèj sa, gras a sipè pwisans oubyen lidèchip ekonomik mondyal Etazini vin gen sou lòt lòt 9 monè yo, Amen. M te parèt avèk e bri lari a ke anpil majorite moun toujou gen tandans di Lèzetazini se e monè pa la ki plis domine lemond oubyen gen yon lòt pa kategori moun tou ki gen tandans pou di se liv estèlen nan tou ki domine lemond. Gen yon lòt kategori tou ki konn klase an ewo an an premyè pozisyon epoutan se pa konsa l ye. Anvi m te fè yon ti rapèl sa yon ti apwòch de 10 kategori de monè ki ankò primòdyal kote m klase l an m klase w premye a pou ou m klase dezyèm nan pou ou jiskase m rive a 10. Trè pwochènman tou m gen yon ti Ankèt ke m pral eseye mennen tou sou 10 monè ki ankò pli fèb dan lemond. Si jodi a m kapab vin avèk 10 monè ki ankò plis valorizè dan lemond, anben trè pwochènman tou m ap fè yon ti preparasyon tou sou 10 monè ki ankò pli fèb ki oubyen ki trè ba nan valorizasyon yo nan lemond anben se ti rapò sa mte pare poum te fè pou nou mdi nou mèsi a la pwochèn pou yon pwochen videyo dakò a la pwochèn mèsi.